Jose Mourinho pa vle tande pale de Nico Paz k ap rete nan ekip Como a. Ekip Real Madrid la gentan ap piste plizyè opsyon nan lateral dwat la, pami yo Pedro Porro, men sitou Denzel Dumfries e nou pral wè pou ki rezon. Apèn psg fin chanpyon, yo pa p dòmi, ebyen yo gentan ap aktive plizyè pis pou yo ranfòse yo pou sezon k ap vini an, Yan Diomande, selon Foot Mercato ta sanble ba yo ok pou yo negosye ansanm avèk Leipzig. Konfime pa Fabrizio Romano ke Andoni Iraola pral vin pwochen antrenè ekip Liverpool la. Sa se 3 nan prensipal enfòmasyon merkato ke nou genyen pou n pale de yo maten an e n ap kòmanse avèk aktyalite Real Madrid la kote ke Jose Mourinho pa vle tande pale ditou de Nico Paz kap mande pou l ta fè yon sezon anplis nan ekip Como an. Eben selon Gianluca Di Marzio ki se yon jounalis repite an Itali nan dosye merkato, eben Pòtugè a wè nan Nico Paz yon jwè kle pou pwojè l la pou sezon k ap vini an pou 2026-2027 la. Donk mwen menm m gentan gen yon gwo kiyozite de ki kote José Mourinho pral mete Nico Paz jwe, kòman li pral alye l avèk Jude Bellingham, sa pral trè enteresan pou nou wè. E pa bliye tou, gen prezans Arda Güler nan efektif sa tou. Donk li pral trè enteresan pou nou wè kòman José Mourinho pral rezoud puzzel sa.

ki valab jiska jiyè donk Ivan Fresneda se youn nan opsyon ke yo ap valorize yo tou Ivan Fresneda se youn nan gwo gwo espwa espanyòl kap jwe nan ekip Sporting Lisbonne lan nan pozisyon lateral dwat la ke avan Pep Guardiola te deside kite ekip City a te trè enterese pou fèl vini nan ekip City a sezon sa kap vini an donk pou le moman m panse ke opsyon ki pi klè la se Denzel Dumfries klòz liberatoire la klè 25 milyon euro e Inter de Milan gen ta pe negosye avèk ekip Atalanta a pou ranplasan l lan ki se Marco Palestra. Pi devan e nan Kafe Foto Mak 10 maten an, nou bral pale w de enfòmasyon ki gen rapò avèk Marco Palestra e Inter de Milan. Pou anpil moun e ki pa konn Denzel Dumfries ou ankò ki pa byen idantifye stil de je ke Olandè a genyen, Venenzel Dumfries son lateral dwat ki trè pwisan, trè dinamik, kote ke li gen kapasite pou l defann e li trè solid nan duel li yo, men an menm tan tou li bon anpil a lan ofansif. Son jwè ki toujou e gen kapasite pou skore e nan kan advès la, swa avèk e on bal o sol ou ankò nan duel aeryen kote ke li trè trè solid. Lè lap jwe nan seleksyon la Hollande la antan ke lateral dwat, li vrèman pote on plis. pou seleksyon e an jeneral lè l ale nan konvokasyon li toujou sòti avèk yon pas desizif ou ankò gòl pou seleksyon olandèz la donk li pase tout karyè enteris li ap jwe demi lateral dwat donk l ap gen yon gwo kapasite pou li kouvri tout lèl la lè l ap jwe lateral dwat nan ekip madrilèn lan si l arive siyen e n ap raple ankò yon fwa. Kloz BR 3 la trè aksesib pou ekip Real Madrid la, 25 milyon ewo, e ekip Inter de Milan an pa pral negosye avèk okenn klèb, se peye kloz la ou anyen ditou. Yè, pandan tout jounen an mwen te pataje enfòmasyon sa pou nou sou platfòm Foutomak 10 yo kote ke Ibrahima Konate pral kite ekip Liverpool antan ke ajan lib, mwen te ba nou enfòmasyon ke Real Madrid te trè enterese avèl avan mwad Janvye a, enben enterè sa renouvle aprè ke li vin ajan lib la. Ebyen selon Diallo Sport, Real Madrid trè enterese avèk Ibrahima Konate, yo gentan ap negosye avèk ajan jwè la pou fè l vini nan ekip madrilèn nan. Nou konnen ke se te yon pozisyon ki te gen anpil pwoblèm ane pase nan ekip Real Madrid la, nou panse ke li te manke yon defansè elit ladan l, apa de Rudiger e lòt jwè ki li nan pozisyon sa nan Real Madrid, se jèn talan ke yo ye. Eben Ibrahima Konate ta sanble ap vin ranfòse sektè sa pou Ose Mourinho ki te gentan vize ranfòse e defansè e pozisyon defans santral la nan Real Madrid la. Psg apèn fin chanpyon Lig dè Chanpyon back to back, eben yo pa rete ap dòmi yo gentan trè aktif sou mache transfè la, selon jounal L'Equipe yo trè trè enterese avèk pwodij fransè a Eli Koupi Junior ki gen sèlman 19 lane ki vin youn nan jwè ki gen mwens ke 20 lane ki skore plis gòl nan premye sezon l nan Premier League la, eben Eli Kruppi Junior se yon altènatif a dosye Julian Alvarez la. E psg wè nan misye yon talan ekstwòdinè, trè teknik, trè polivalan e ki gen kapasite pou fini aksyon yo avèk anpil presizyon. Psg wè tou ke si l kite yon ane pase e ke Eli Kruppi eksploze, E nou bal gen yon elikopye ki bal nan valorizasyon de 100 a 150 milyon ewo. Donk psg ap bat pou l devanse konkirans lan paske ekip Arsenal la avèk ekip City a tou trè trè enterese avèk Eli Koupi Junior. Ekip psg a pèske konkli dosye Alexei Batrakov ki se youn nan gwo gwo talan kap sòti nan peyi Larisi ki ap evolye nan ekip Lokomotiv de Moskou a, ane sa milye ofansif 20 lane a skore 17 gòl e delivre 12 pas an 36 match. Misye se yon milye ofansif aksyal, petèt ke pi devan Luis Enrique pral konvèti nan yon milye teren miks, men talan Rus la gen youn nan ajan l yo ki devwale ke akò la pèske konplè antre psg avèk Lokomotiv de Moskou sou yon baz de 25 milyon ewo e nou gen salè jwè la ke ajan menm devwale nan yon entèvyou nan peyi Larisi kote ke li bal touche antre 5 a 6 milyon ewo. Donk e li menm mansyone ke Matne Savonov ap stouche 2.5 milyon ewo. Ajan sa al nan e emisyon sa nan peyi Larisi li pale tout sa ke li pa sipoze pale. Donk n ap tann pou nou wè kijan dosye sa pral avanse. Men talan sa ke psg pral met men sou li a, fòk mwen di nou sa, se yon talan ase espesyal ke psg pral rekrite. Jan m di nou, ekip psg a p ap dòmi ditou Ebyen selon Sky Germany, ekip psg a enterese avèk Yann Diomande gwo gwo talan Ivoryen kap jwe nan ekipe Leipzig la, ki fini meyè jèn jwè nan Bundesliga a, ebyen gwo gwo driblè sa paske sou sikui a, sou sezon an, stat li montre ke li se dezyèm meyè driblè dèyè Lamine Yamal, avèk yon pousantaj de reyisit nan drib li yo de 60 pousan e e 3 drib pa match reyisi nan Bundesliga a. Talan Ivoryen an ki gen sèlman 19 lane, nan radar ekip psg a e selon Foot Mercato ki ale pi lwen menm e elye ivoiryen an ta sanble bay ekip psg a ok akò l total pou siyen l. Ebyen kounye a ekip psg ap negosye seryezman avèk Leipzig. Nap raple ke depi nan debi sezon an nou genyen Liverpool avèk United ki gon gwo gwo enterè sou jwè sa men ta sanble ke psg vle vòlè jwè a anba bouch ekip Liverpool la e nap raple ke sou sezon Yann Diomande skore apeprè 13 gòl e delivre 9 pas desizif nan 36 match nan Bundesliga. Trè trè jèn, gwo gwo potansyèl e vant misye pap pa prale anba 100 milyon ewo ok. E Liverpool poko di dènye mo l nan dosye sa, nou pral gade kòman yo pral reyaji men sètènman psg pran yon gwo gwo opsyon pou siyen youn nan pi gwo talan ki gen an Ewòp aktyèlman la.

Andoni Iraola sot fon gwo travay avèk ekip Bournemouth lan ke l kalifye pou Ewòp, pou Europa League e manke kalifye ekip sa pou Lig dè Chanpyon an tou. Donk nou pral gade pi devan kijan Andoni Iraola pral remete Liverpool nan bon wout la. N ap raple ke Liverpool trè trè rich an tèm de jwè ke yo genyen e se su e sèten ke yo pral kontinye ranfòse efektif la. Yon jwè tankou Alexander Isak ki briye yè nan match fas a ekip La Nòvèj la avèk yon sipèb gòl ke l skore, enben Isak, Li pral gen mo pa l pou l di nan sezon Liverpool kap vini an ansanm avèk Hugo Ekitike ke n espere kap rekipere l e konplètman de blesur ke li genyen an. Donk jwè tankou Florent Wirtz, jwè tankou Jeremie Frimpong yo rete anpil pou yo di e nan karyè yo nan Liverpool. E pa bliye tou ke maestro a Dominique Zoboslai toujou prezan nan efektif sa. Donk nou trè kurye pou nou wè ki gwo travay ke Andoni Reaola bral fè nan efektif Liverpool la. Ebyen yè swa Fabrizio Romano tap enfòme nou an eksklizivite ke FC Bayern de Munich ouvè diskisyon avèk PSV Eindhoven pou milye ofansif maroken an Ismael Saibari ki sòti de yon sezon enòm avèk ekip PSV Eindhoven nan e fòk nou di sa 2 dènye sezon nan Pèzi a, yo te vrèman ekstraòdinè. Mwen menm m te gen yon gwo kiryozite pou m te konnen ki gwo ekip, ki ekip ki pral rache dyaman mawoken sa nan men Pèzi Eindhoven. Enben, se Bayern de Munich ki deside fè mouvman an e pou bò kote jwè a pa gen pwoblèm, y ap diskite avèk psg pou yo konkli dosye a. E Ismael Sarri Barry ki se yon milye ofansif ke li ye e pito aksyal men kanmenm ki ka jwe sou kote a parapò avèk kreyativite ke l genyen, e son jwè ki gen gwo kapasite pou skore gòl tou donk m panse ke e nan ekip Bayern Munich la avèk stil de jeu ke yo genyen lap byen chita ladann e pi devan na pral gen pou n ba w plis analiz taktik sou dosye sa. An Itali nou gen ekip Inter de Milan an ki gentan fè premye òf ofisyèl li pou Marco Palestra ki fini meyè defansè sou sezon an nan Serie A, talan italyen ki gen sèlman 20 lane, eben Inter de Milan pwopoze 40 milyon ewo plis 5 milyon ewo ke Atalanta refize. Rezon an, se paske gen anpil ekip an Angletè ki enterese avèk Marco Palestra e ki pare pou ofri plis kòb ke sa. Pou le moman, rumeur la se ke ekip Atalanta a ta sanble ap mande 50 milyon euro pou lateral dwat Italyen an. Ebyen, gen City tou ki enterese avèk jwè la, ki obsève l 4 a 6 fwa sou sezon an via plizyè rekritè. Ebyen, batay la pral trè enteresan antre

Youn nan rekri ideyal ke yo vize pou pozisyon sa se Omar Solè, defansè santral fransè kap jwe nan Udinese a, defansè ki trè trè fò, trè pwisan, trè solid nan dyèl 1 kont 1 yo men ki trè teknik tou e ki gon sipèb frap de bal de lwen ke li menm ankò li te viktim Inter de Milan nan Stadio a ane pase. Ebyen Oumar Souleh gentan jwenn akò konplè avèk ekip enteris la, kounye a la se rete pou yo negosye avèk ekip Udinese a ki yon ti jan ap fè rèd nan negosyasyon yo. Donk ekip enteris la vrèman ap chèche ranfòse l paske prezidan an deklare ke kounye a la objektif la se al dèyè yon lig dè chanpyon. Gwo talan bosnyak k ap evolye nan ekip Salzbourg la ki se pwopriyete ekip Leverkusen nan paske Leverkusen ta sende bra l

ki desizyon Leverkusen pral pran, men bò kote Alex Begovic li genyen sa klè li vle al jwe nan Calcio a avèk ekip Roma. Mèsi a nou tout ki gade tout videyo yo mèsi anpil pou sipò nou pa bliye abone avèk platfòm nan si w renmen travay kap fèt la like kòmante epi pa bliye tou si w ape poze kesyon ki gen rapò avèk mercato nou ka reponn ou nan mini videyo pèsonalize pou ou sou sa ke w bezwen konnen an si w gen kesyon ki gen rapò avèk konparezon jwè ki gen rapò avèk aktyalite foutbòl la pa ezite poze yo nan kòmantè yo nap reponn ou e nan videyo ki ka dedikase avèk sa sèlman reponn kesyon fanatik yo mèsi anpil e pa bliye ke aswè a emisyon kote ke nou pral analize gwoup mondyal yo yè nou te gentan fè sa avèk gwoup A a aswè a nap fè sa avèk gwoup B a tou men emisyon an ap fèt yon ti jan pi ta pa rapò avèk match Ayiti e Nouvèl Zeland lan kap fèt a 8 è a 10 è PM nap gen pou nou analize match Ayiti a pou ou taktikman sak fèt ladann. E n ap gen pou n analize Gwoup A e pote enfòmasyon mèkato jounen an pou ou.